Donk la, ou wè nou gen yon Wendy ki vrèman mature, konprann, ki ap avanse, k ap fè lajan, e sa ki pi enpòtan, ok. Nou gen yon bòs nan rap la. CEO! Yes! Wendy. Ki sòti mizik Chak lè l razè. Chak lè l razè pa vre. Nèg sa pa ka razè pou kòmsi pou se mizik pou l ap sòti, jamè.

E moun ki ansanm avèk mwen sou plato a, y ap gen pou di m si moun sa se Smash oubyen si se Pass. Avan tou, m ap kite moun yo prezante tèt yo. M ap kòmanse ansanm avè w, non pa w se?
Bonswa bonswa tout moun, m kontan jodi a la m sou plato a avèk nou nan spesyalman nan show sa la a ki se Smash or Pass. E bon m pa gen gran choz m ap di non, m ap pase mikwo a.
Bonswa tout moun, non pam se Destine Christma Angelica, mwen kontan ansanm avèk nou sou plato a.
Bonswa tout moun, mwen se Jessica e se yon plezi pou m la jodi an ansanm avèk nou.
Kòb se lè fanm dabò. Bonswa tout moun, mwen vrèman kontan pou m la ansanm avèk nou e non pam se Rosalou.
Mèsi Rosalou, bonswa tout moun, non pam se Jean Lucken's Louis, m kontan la ansanm avèk nou pou n pase yon bon ti moman ansanm nan show sila.
Donk nou pare?
Avan tou nap kòmanse avèk yon moun kap fè anpil tole, li gen 2 mwa depi lap fè yon zen, zen an pa janm ka fini. Nap kòmanse ansanm avèk Miami Boy.
Papa zen, Miami boy se yon gwo pas, yon gwo trè sou Miami boy paske deja pou mwen menm. Gason pa pale anpil.
Ya, gason pa pale anpil, nèg la ret la avèk yon zen tout tan, tout tan nan yon live, oh! Pas pas. Humm Mwen menm pou Miami boy se pas poukisa mwen menm mwen konsidere Miami boy kòm yon fanm menm jan avèm m pa nan relasyon m pa ka nan relasyon ansanm avèk yon fi parèy mwen menm se gason m renmen yon gason pa gen tout tan sa pou l jistifye l jistifye a plizyè repriz li manke ok se sa k fè mwen m pase gwo bout jan Jessica te di sa talè a.
Pou mwen menm, Miami Boy se Pass. M Pass li pou 2 rezon. Premyèman, li chòv, m pa renmen nèg chòv. Non kounya li li pa chòv. Nou pa bliye l li pa chòv ankò. Menm ke l gen cheve nan mitan tèt li, chòv la toujou ret nan lespri m. Nou pa bliye l gen kòb.
E dezyèmman, m pa renmen l paske l ap fè manman pitit li pase yon mizè ki pa bon. Non sèlman ou ta avèk yon fi se vre nou separe men timoun nan ou pat dwe privel de pitit li. Donk malgre malgre Miami boy gen lajan sa pa entèrese nou. Sa pa la pass.
Boricua.
Ok sa rele solidarite feminin. Sa sa prouve tou ke menm si yon nèg gen lajan se pa sèlman lajan ki vrèman enpòtan paske a tout li gen kòb son gwo pass. Respè enpòtan nan relasyon.
Ok. Nap avanse ansanm avèk Canoun.

Li mache anpil. Li mache anpil. Yo poudre pye l?
Yo poudre pye l? Ou mache dèyè l?
Non, m pa mache dèyè l non, men m konnen, m konnen l mache. Nou mache nou kontre.
O madan Djidji ou pa ka pa mache anpil non. Kay tout kote Djidji a fè fò la. Li tankou chèlou. Ou pa di ti papiyon ou vre, lè sa menm ou rete. Smatch or pass?
Bon, Kanoun

M te moute nan live la tou pandan m moute nan live la epi m tap tande li tap pale bon daprè m wè m wè li ginlè de pale bon ti bagay m pa konn si m pa konn si li lakay li si l salòp bagay sa yo si l pa renmen fè manje sa yo men bagay sa yo non men li gen li ginlè de pale li ginlè de pale m renmen sa nan live la m tap gade a la m fè anpil tan m pale a li bon m smash bon bagay kenbe la ti pitit.
Nap pase avèk yon lòt bèl gason ki se Prezidan Jojo.
N ap pase yon lòt bèl gason ki se. Prezidan Jojo. Vwala wi. Vwasi lòm. Waw.
Non, ou di bèl gason. Bèl gason. Waw. Mache w pas. Prezidan Jojo. Pas. Pas.
Li toujou nan zen tou. Li toujou se yon moun k ap ramne zen. M wè kontni l yo. Trè souvan sou tiktok li toujou ap ramne zen, tèl bagay, tèl bagay, antre nan bagay ki pa vrèman regade l. Gason w ye, gon standa w pou genyen. Epi m pa renmen fanm tèt li tou. Pase. Jis di l pa yon bèl gason vre. Pa di sa non.
E moun Rosalou bal tande.
E pou prezidan jojo. Prezidan jojo pa tip mwen ditou. E m pa wè anyen Prezidan Jojo fè ki enstriktif, kòm se yon bagay li fè pou m aprann de li sou rezo sosyo, m pa, se pa sa m di, men m pa enterese ansanm avè l ditou, m pa renmen l, m pa renmen l. Ou wè l san filtè deja? A ou pa bezwen wè Prezidan Jojo san filtè non, pou jan m wè l a filtè a, m pa enterese, pas.
Pou mwen menm, Prezidan Jojo, Humm.
Nou sanble. Pas.
Never. Nou pa ka sanble. Non sèlman m pa renmen li paske pa gen anyen moun fè ki bon pou li. Sa se youn nan bagay ki fè m pa renmen l. Lè fini tou woo. Humm. Bagay yo anpil. Pas. Ok.
Prezidan Jojo pèdi chans li. N ap pran yon lòt bèl blak.

Mwen swiv li, alò lè m di m swiv li m pa kòm si sou rezo a m klike m follow l sou tiktok oubyen instagram non, men m gade moun nan menm anvan tout bagay. Son w moun ou wè deja
fas a fas? Youn ou de fwa, m raple m. Donk m pa prale nan Nan trè fizik li tout sa non men. Ok, li jis, li pa ti pou. M pa retwouve, m pa retwouve m nan li. Ok.
M pa retwouve m nan li.
Wi men gon bagay ou di nan kòmansman ou di si se manman Kirikou oubyen si se yon.
Non se foto a wi mwen plis sanble avèl paske m pa, m te lwen m te tande moun yo t ap di a. Ah ok. Paske m t ap di w ke mwen menm. Se pa drapo Ayiti a m pa wè si e li. Oh.

Black mama black mama m tande pale de ou fè anpil it wi yo pale de ou wi black mama bon black mama sam ka di de black mama bon m pa pral jijel de bote li ase gen anpil moun deyò la petèt yo pa wè nan zye yo tou yap pede di tifi a lèd tifi a lèd men m pap kouri jijel sou sa. Map dil led. Gen moun ki pa wèl de fas, ke wèl ke nan foto lèl tap jwe nan bagay la ki avèk vye telefòn ki an tekno nan men yo ki fè fike foto tifi an epi yo lagel sou rezo a lòt moun ki wè ap panse tifi a lèd byen ke bagay ki te nan tèt jhon li an pat bon pa bliye li tap jwe foutbòl li swe tou imedyatman depi a depi wap fè spò ou swe vizaj ou ap parèt lèd
mwen menm pou mwen menm mwen wè black mama 2 fwa. m wè l de fwa li m pap di li bèl li pa bèl Li ka pase?
Li ka pase pou mwen menm li ka pase Menm si se nan fè nwa? Ya epi li cool tou li li li li li trè trè trè amikal m renmen sa lakay li tou ayisyen li pa yon moun tankou l ki pretansye di pral wè l ap fè stil jan lòt fi yo ap fè li pa li zuzu li zuzu li pa zuzu

Klin gason. Ou moun ki pwop. Mwen pèsonèlman m wèl 2 fwa deja bon ti bagay. Smash. Bèl gason. Ok Donia Jessica. Jessica. Mesye Ash.
Nèg nwa se lavi ok smash pa gen anyen map di ankò. Ok.
Trè byen.
Misye Ash eehh e pa nèg mwen mademi la non pou mwen renmen non non non lèm di renmen pa tankou santimantal pou renmen bay santimantal non mesye Ash non non non non non m smash m smash li non m smash li paske son moun wè son moun mwen swiv anpil e m abòne avèk li sou tiktok tou m renmen vibe li li toujou ap ri son moun ki toujou an souriyan. Ou pa janm konn lèl fache tout sa. M renmenl anpil. Yeah li rive sou m anpil. Epi kontenil yo menm si kòmsi gen bagay ki pou blag li pa janm vrèman derespekte moun wi sa fèm renmenl tou.
Epi tou sanble yon nèg ki fidèl tou wi. Ba non nou pa rive la non sa pa ladanl. Oh sa pa ladanl.
M tap pran yon lòt. Li fidèl li fidèl. Li mache kay pastè Amel Lafleur. Li fidèl.
Nap pran w eske se yon enfliyansez antouka wi ashbibi.
Smash or pass. Smash or pass.
Ah bibi e pa w moun ke m konnen. Miami girl.
E pa w moun ke m konnen.
E pa w moun ke m konnen. Mwen wè l sou rezo a. Mwen wè l sou rezo a e ape pre bon aparamman son moun petèt m wè ki ki gen yon fort estime de soi pa rapò ak sa ou di sou li e fason ke l toujou kenbe. Jan li gen karaktè. Donk m panse ke m smatch. Nanpwen mari moun pa fin gen karaktè non.
M panse se match. Paul di.
Wè la wap mande zen wap mande zen. Ashbibi ashbibi se at figi fi a mesye. Sa figi fi a genyen. Non li pale pi bèl timoun. Pi bèl timoun sa se su li bèl timoun hein. Yeah li anfòm anfòm. Anh m ta pou lavi ou la nwi ou nwi pou la nwi pou la nwi. Men pase m pap li pap ka Pase li pap ka pou lavi Pase li fon bagay m pa renmen Kisa li fon pa renmen Non li pat non li pat gen dwa fwe kòl nan relasyon Miami boy la ma menm Non men li di ke li pa fwe kòl se antre yo antrel nan relasyon Peu enpòt Gon gran diferans Poum byen di w Poum byen di w Yo fòse l antre nan relasyon an Talè talè ekout ekout ekout ekout Jessica Poum byen di w se Ayiti li ye pa gen HBB ankò la de nos jours la Yo fin avèl li tap li tap mouri Frekò nan relasyon moun konsa yo tap mwen. Konnen se pa li k frekol yo antrel ni madanm ni mouche antrel moun nan layite kòl non non non yo tap li tap mouri
non li tap jeremi se vre li tap plante bagay jeremi la. Danm sa jermine lap plante bagay la latibonit tou la tap plante bagay men men mpa kache diw mpa rayi li son bèl timoun kòm ki an patnè sa te konn fon cho li la ankò toto ya wi avèl nan bagay toto a tou mte apresye bon epou toto mte renmenl mte renmenl pou toto bon mwè sa pa fèt lal pran mesye kran mesye kran ki se miami boy bon mpas mpas mpa mpa mpas mach mpas.
Domaj.
Kounye a n ap pran youn nan pi gwo DJ peyi a.
Tony Mix. Jipè pa lave rad ou pa kapab pa fè foli Pa fè foli Pase yon balansaka devan je nèg yo gad yon movie. Kèt malè DJ yo ye. Tony Mix.
DJ Tony Mix. E m respekte efò ak talan ke DJ Tony Mix genyen, m souvan di sa, men DJ Tony Mix pa ka tip de moun pa m. Paske li, an fèt, DJ Tony Mix deja depase m nan laj. Pou pye l? Ba ti pye tou non.
Hein? Ou two tall e la fol ka bese, nèg ki wo. Pye l sèlman ap kraze w wi. E m respekte efò l, m respekte talan ke l genyen. Men se pas. Pas. Pas. Pas.
Cool, bon bagay. Ou pale avèk Esthie a. Ou bal pas la tou?
Ton Remix. M pa renmen nèg ki djed deja ok. Humm epa djed li di non, son chòv la kap kache vag li.
M pa renmen nèg ki chòv tou, la di lè de, son pas ok, ok atistikman ok DJ peyi an ok men. Izolan djed.
Fizikman se pas.

Kotel te rete mizèl te konn pase. Misye son moun bon pou mwen. Son moun menm anpil men apa de pyel ki ka deranjem tout bagay nan kòl ta prale sèl pye a ki tap deranjem. Misye enspire non se te lontan lè poko gwo kout jije bouch la te ka deranjew tou wi.
Kounya li amelyore vin gen kòb. Misye vin pwòp kounya li vin gwosi bouch la pran fòm figi a kounya men te gon epòk bouch la te oh m ta smash oh. Ou di li vin pwòp se vre men pa bliye pandan kèk tan la sou rezo la gon seri de foto. Pati anba dan l yo la k ap ravaje mond lan la ki pa fini. Mwen panse l al wè yon dantis bon gen kòb. Sa a fon ti ranje sa DJ a sa wap gade fon ti ranje sa. Li bay tan yo boukli twòp li bay tan podyab. Ok
ok yon lòt tiktokè black la.

M pas. Poukisa? Sa fè 2 fwa pou pas la, ou rasis. M pa rasis tande.
Èske se pa li menm ki te vyolan Ifin Pay la?
Wi tout jour li menm. M pa ladann, m pa ladann, m pa ladann.
Moun sa pa tip mwen. M pa ladann. Se pa ka son erè pa gen ki di se son bagay ki rive se ekspre l fè. Laflima m li fè san dife. Depi non l te gentan ladann, yo tou manti m pa ladann. M pa la, m pa la. Bèl bèl fanm. Dezole bèl moun, byen anfòm men malad. Pas. Ok.
Black la? Kote w ye wap tande m Black la? Bèl timoun.
Bèl timoun. Bon bagay. M pa konn si l santi bon non men bon bagay. Bèl timoun. M pa konn si l santi bon. E bon sa m ka di de Black la? Black la li pa tip mwen menm li pa stil de fi m renmen bon rezo sòsyal pa stil de fi pase li fè twòp tole sou rezo a ayisyen m pa jan de moun sa yo menm ou fè twòp tole yap pale vire tounen tande son black e bagay negatif sèlman kap Mwen gad videyo ou di sò nan videyo ou m pa konn si non m pa jan de moun sa m pa gad bagay sa m pa fè bagay sa non non non sa sèchè m pa fè l e black la m pas pou black la. Rezo fèm pas pou black lan, m sonje yon lè map vin travay, 6 zè di maten black la ap sot baw livrezon. Kòman ou fè konnen? Hein livrezon dèyè yon moto avèk yon nèg, se mwen 6 zè di maten mezanmi. Sa ka rive lap sot travay tou.
Oh black la pap travay, sil tap travay li pa tap al St.
Domeng.

Depi l ouvè bouch li son koup piman. Pa mande Bondye Kenay tonbe sou show sa, Kenay ap lavi. Zanmi
Bon m pè wi m pral pas li m pè wi Eske m mèt pas li? Sonje tag Kenay pou nou anba video paske Kenay ka lavi nou anpil anpil anpil. Mwen deja se paske li wouj m pa renmen nèg ki wouj nan. Sil te noir li gen ti bab ok. E pa vre. Yo dim e krèm. Non. La banm dil nan yo dim se krèm. Hey ou ka pran zen sa?
Wap di nèg la pase krèm? Mwen di sa la yo dim se krèm. Wap di DJ a pase krèm? M kwè w konn wè Kenay nan show Carel la pa vre? M pa m pa konn.
Eske w ka pran zen sa? Li gen dwa pa konn gad show Carel.
Mwen di e pa mwen k dil non yo dim se krèm. Se sam di w yo dim m pa konn. Men lè wap gade pa gen krèm gade. Bon m pa konn. Bèl koulè.
Bon mpa konn. Yo dim se krèm. Koulè krèm yo pa konn sa.
Kote paka pran krèm yo li bayo tatou. E sa ou di mpa konn.
Mwen menm sa pa angaje m. Selman m pas li paske li wouj li tro klè pou mwen e nèg nwa m renmen. Ok. Ou rasis wi.
Menm sa pa apa ou menm nan tout blak ki pase la ou di yo non. Epi talè a nou baw 2 blak.
Wi. Ou pa pran yo.
Antouka mwen menm, mwen, si m rasis, m asime l, m pa tèlman renmen nèg ki wouj, si nèg ki nwa m renmen.
Men ou menm, ou pase de black la ou pa, ou, ou. Se pa pou koulè. Se pa pou koulè non mezanmi. Ok, nou dakò.
Pou Djidjie a, mesye sa se pa, se pa yon moun ke m te konn abitye swiv. M pat konn abitye swiv li. Kanta pou Wisthor, Jessica ap di l pa renmen nèg wouj li pa renmen. Mwen menm bagay sa yo li serye si m pa gen kòman m ta eksplike bagay sa. Istwa de moun nan pa renmen nèg wouj e nèg nwa l renmen l pa renmen nèg nwa e nèg wouj di renmen l ou konn bagay sa son on fim li ye. Son fim li ye. Son fim li ye. Mwen menm.

Li son bèl bèl bèl Jenn gason Wi li pa lèd Li pa lèd Menl pa li bon gason tou
Li bèl Li bo anpil Li bo Li bo On sèl pwoblèm m gen ansanm avèk li Li pa lèd Antouka nan kategori bo gason li se youn.
Li se youn On sèl pwoblèm ke seman avèk li Li radi li frekan Anpil anpil anpil Radi anpil E son moun lèl lage yon plon son plon gayel ba ou Ayiti pa bezwen konn sa wap di de li Kalel vay ke vay Nan kategori bo gason li se youn Paske ou pa renmen Wè mwen menm kit li nwa li wouj
Baton

E black la l renmen.
Non m pa renmen flons m pa renmen blondy non m pa renmen youn non
non se pa kesyon de sa non m jis pa sa blondy sa l pri sa w ap di blondy fè di ki sa Madan marye wi.
An pou biznis pou lajan l ou renmen l non non men m pa renmen moun nan m jis pa renmen l. Ni li menm ni Florence. Yo pa rive sou mwen. Men sa yap fè a yon bèl bagay yap fè pou kominote a m renmen l anpil men yo m pa renmen tankou pou m di no non m pa renmen pèsonaj la.
Ou pa dim non pou Blandine Ferdinand. Blandine smash tou. Mwen yon fanm ki debouye oh moun kòm si. Debouye debouye.
Ah gade non nene epa de epa de epa de tande tande tande se pa yon moun kòm si e malgre nivo kel rive li sipèsta tout sa ki pa kòm si ki ap rete kòm si sou kont gason ou di mwen si li chache yon bagay kel fè poul aprann Li chache yon bagay pou l fè, li fè biznis, li kreye biznis tou bay moun travay. Donk son moun kanmèm. Epi pakou li tou, li sòti lwen anpil. Wi, li sòti lwen.
Map swiv Blondine depi nan Les couleurs de la dignité. Wi, wi.
Donk son moun ke map swiv trè trè trè lontan, donk m panse ke se match. Fòm djanm. Li fè bagay te fò.
Ya.
Yes.
Ok.
Nap pran kounye an DJ Valdy.

Mpa mpa DJ valdy pa nan sans mwen ditou mpa renmenl pas.
DJ valdy pas. Pou mwen menm DJ valdy mpas li rezon k fèm pas li non sèlman li kout epi son DJ li el ta pral fèm mache dèyèl anpil mpa renmen mache anpil mwen menm. Ou te ka pa mache dèyèl gen manager ki pa mache dèyè DJ ou janm wè manatonymix dèyèl? Non manatonymix pa dèyèl men tankou ou konnen li menm li pafwa li ka gen lespri. Anfantiyaj toujou bezwen pou moun kole avèk li, li toujou bezwen pou fanmi dèyè l, m pa, non, zanmi. Wi, s on bebe vrèman.
E dayè mwen menm m toujou pran moun ki pi wo laj pase m. Tankou m pa vle moun ki pi piti pase m. Si m nan 21 oubyen 22 moun nan sipoze nan 28, 29. Ou konprann? Si l pa gen kòb. Pou l gwo. Non, li pa bezwen gen kòb non. Li pa bezwen gen kòb. E konsa m pran tip de moun. M pa pran moun ki pi ba ke mwen.

Se petèt eran moun sou entènèt la m pa twò tande ki nan zen. Li nan zen ou pa konn zen an.
M ran moun. Wi si nan zen e pa zen ki twò sal ke sa m si e bay. Men m panse ke rezon ki fè m ka match ansanm avèl se paske m just m gen feeling pou li sa se klè. Ok.
Bon bagay. Pat bravo pou sa. Bon bagay cheri.

Pale twòp. Nan sa sim toul pale twòp la yo pale twòp deli twòp eko fèt deli ap vin jwenn vin jwenn. Paske li gen li e moman pal. Non se pa nan sa sim diw nan sa sim diw yo pale li bay lan nan zen bagay zen li gentan nan zen imedyatman fi an nan zen. M pa tande zen m pa tande nan zen mwen non. Gon zen m tande deli la on zen bagay tibi epol tibi epol kisa mo epol. Moy poul gon zen sou sa la.
Ay non she's not that type. Non li pa nan sans mwen m pas. M pas pou li. Son bèl timoun m pas. Ok.
Bagay avèm non. Nap pran yon atis kounya ki se Teddy hashtag. Malalèz lan. Wi tout moun ka pale de teddy men wasilòm tou bal chante pou nou silvouplè.
Teddy on smatch yes byen sur ok e nèg ki toujou menm sil ta chòv menm sil chòv mizik li yo wè mwen pa renmen nèg kout menm sil te wouj konprann paske nèg la gon jan tèks yo rive sou mwen konprann ya mwen renmen atis lan. Mwen menm atis la, m pa vrèman kesyon de man, de moun nan non. Sou fizik lan? Sa l ap fè ou byen si l gen mennaj, m pa vrèman konnen. Men atis lan, m tèlman renmen l, m fèmen je m sou pèsonaj lan. Donk, Smatch. Durkheim. Oh. Oh, ok. Ou pa reponn wi. Ou pa reponn. E,
te di hashtag, pas.

Mwen menm te di hashtag Smach Aye men lòm nan, men machandiz chè a. Aye di, misye rive sou mwen anpil anpil anpil.
Fòk mennaj ou a pridan wi. Non li konnen non li konn sa li konnen lèm di mrenmen tankou mrenmen atis la mizik li rive sou mwen. E nan sans sa l konnen. Li konnen m p ap fè fo pa. Ok. E nan sans sa. Talè w fè tag yon moun pou ou pa fè fo pa? Non, m te di tag DJ Kenay paske pou l ka wè videyo a paske li twò radi. E sa k fè m te di tag. Non, m p ap tonbe ditou. M renmen atis lan. Se sèlman sa. Ok. Ok.
Te di, bon m pap ba w manti, nan moman la atis sikre lo yo di atis sikre lo gnyn deyò a la te di rive sou mwen anpil. Te di hashtag. Yeah te di.
Li li m yeah. Yeah misye. Ou menm tou m pap m pap pral asepte moun touye m wi men jalouz anpil. Misye di nou 1 la nan atis sikre lo la m pap ba w manti misye fè gason renmen l fi renmen l. Yeah bel atis. Misye bon bagay.
Mizik misye rive sou moun. Ma kache di w a mizik misye yo m te renmen yon ti fanm. Tou ba nou tou ba nou mizik la ba nou mizik la. E talè m fè si m fè video avèk mizik lan tou e kèt m ap eseye fredone l talè. Yon mizik sa w renmen wi. Pa ka di tout sa. Non e pa sa e pa sa e pa sa yon ansyen mizik li yon ansyen e pa nouvo mizik li. Bon pilòt?
Non ansyen m di w ansyen. Ok ou pa. Aa.

Bon bagay kenbe la atis la bon bagay tande bon bagay yo mwen renmen w anpil men mwen renmen w anpil sa w fè yo la kenbe kenbe kenbe men avè l kenbe pou lavi kenbe la pou lavi frè m. Tèt chaje.
Nan pwològ tiktokè ki se.

Black yes? E black mama avèk Beverly ou konn black mama? Black mama black mama ki t al jwe senterèz e Sa w di sa sa gen? Wap fè konparezon li menm avèk Beverly. Pa gen konparezon monchè.
Ou di li pi bèl ke black mama.
Kounye a wap melanje lajounen ak lanwit kounye a ou menm. Men tou lè 2 nwa.
Ou epa nan koulè baz. Beverly bat black mama bon kou baz. Sak fè w di sa a?
Li pi bèl ke li lontan menn. Nan ki sans ou di sa nan ki kontèks ou pase wè sa. Sa misye gen talè banm di wòl. E poutèt poutèt Beverly gen gen ka di li gen ti bouda pou sa. Ki lap pale ti bouda m pale nan fizik m pale nan yon ti bagay kòpilans baz Beverly bèl timoun devan bat mama. Pa vin bat mama la menm. Epa vre la non non non ou manke jan kijan jan jan rastaman yo di ou sot fimen ou pay. Ah bon wè ok wè map mande wè ke reji a nèg kap fè wè monteur la kel mete ni foto Beverly ni foto black la nan ekran nenpòt moun. Bon nap nap tou fon vòt pou sa fini la. Nan espas kòmantè a. Mpa baw manti. Nan espas kòmantè a nan espas kòmantè a tout moun ki ou Beverly gade mete dife anbal. M ta renmen show sa la next time nap fè show sa ankò pou yo ta envite 2 moun sa sou plato a si nap gen posibilite a si ap gentan si ap kapab tou pou yo envite 2 moun sa black mama avèk Beverly.

Mwen ap konsa aprann, m ap aprann ap dekouvri Roulin, se non show ki fèt sou yon platfòm sou youtube ki se Reel Talent. Dekouvri ou ap dekouvri m? M kwè se Henry an. M aprann ap konnen pèsonaj, paske lè l t ale nan Bob the Ballon e Banj, se te yon bagay ki te fèt ala vole, te gen te tou gen zen aprè bagay Carl Putruno, m pa t pran san m pou m te menm antre nan bagay sa yo. M kòmanse m swiv moun nan, pèsonaj la menm se nan show Henry an ke yo fè sou platfòm yo sou youtube. Son moun ki li moun on ne peut plus. Wi son moun ki vrèman. Li gon gade wè komsi son moun. Li renmen moun. Li renmen moun anpil.
Anpil anpil anpil sa yo vre.
E l bèl ti moun tou. Anpil. Li bèl anpil. Li bèl anpil son moun ki konn moun ki renmen moun. E si m tap di yon pou lavi ou pou lanwi? An ale nan kategori sa.
Pou lavi. N ap vann manje ok. E pou lavi.
E boubouline m smash. M smash pou boubouline. Ou ka pot boubouline? M pa bezwen pote l non. Ou kontrè boubouline k ap pote m. Bon kesyon m poze nou mesye ki smash boubouline eske n ap ka pote l? Non m pa bezwen pote l l ap pote m. An li pou potem tout moun wè bagay yo nap konprann hein e menm jan e menm jan ou ka dim la ou pran yon gwo nèg la avèk yon fi ki ki ki ki ki mens ay sexy yon fi yon fi yon fi ki sexy non wap pral dim ou pral dim non hein non Boubouline ap potem bon Boubouline m apresye efò lap fè a la deyò a la m renmen sa anpil li fè li fè ou kaptel anpil epi Li li li cool, manzè cool anpil. Manzè cool, manzè konn pal. Yeah, li renmen moun, li renmen moun. Li konn pale, m renmen sa. Yeah, li sa. Li pal yeah. Jan m sot di talè an la, li bèl timoun. Gwosè a pa pa pa banm pwoblèm menm. M pa gen pwoblèm avè l gwosè l. So, m ka di, m pa t konn si l te fèt konsa, kòm m pa t konnen l lè l te piti tou. M pa konn si l te fèt konsa, se konsa l vini. Li fèt konsa, bon. Si li fèt konsa, bon, bon bagay Bouboulin, kenbe la, rete souri, lala, bon bagay. M avè w cheri pou lavi. Ok
Eeh nap pran Kevin Kevin tiktokè pa Kevin Chelo Kevin lòt Kevin nan M pa konn si nèg la pen mouye mezanmi Dayè nou tout wè li gen mennaj oubyen madanm m pa konnen Kevin.
Lòm ariz kòman? Li te gon pwogram li te konn fè ariz. Ah ok.
S match or pas? Pas. Humm rezon. Pas m pa renmen m renmen nèg ki dji gason. Dan dan dan. Dan dan dan. Konprann e pa mòl non kòmsi. Mwen men nèg lè nèg la pou konprann epi pou reponn. Lò wèl ou panse avèk poko kendji lò ou. Kevin pap ka fè 2 bon bri nan tèt moun non. Lò wèl ou panse avèk poko kendji.
Kevin twò swa ou konprann li twò.
Ou konprann lè yon gason ka rele nan tèt ou kòman kevin pral rele nan tèt moun la menm.
Se pa menm pou rele nan tèt mwen non se jis ke nan sans lèw avèk kevin gen yon kevin ka pa wè sa. Men, moun ki nan vil lan ap toujou gen yon sòt de bagay k ap sou do l. Paske l ap toujou yon ti kòmantè konsa. Kòman w fè avèk entèl? Epi gen lè moun tou ki ka toujou vle monte mal tou paske y ap wè ke. Manke gason.
Ya, manke gason.
Se poutèt sa mwen menm, pas. Tòg avi cheri, tòg avi. Tòg avi. Jiji, dòdòdò.
Ki batman nou renmen? E tou pakou renmen.
E kanta pou Kevin, se yon bèl, se yon bèl gason. Mwen te gen chans wè l de fas. Mwen di se yon bèl gason. Sa m di an, m wè l nan yon fwa. Bèl gason. Bèl gason.

Rezon k fè m asmach li, paske li se yon moun ki toujou ap kreye aktivite, toujou ap chèche yon bagay pou l fè. Epi tou, lè m ap swiv Kevin sou TikTok, li ban m anpil plezi, m mèt gen nenpòt pwoblèm nan avèk li, m ap ri kanmenm. Paske li kreye yon bagay pou fori kanmenm. Men apre sa kit li te gason li te di li pat gason li te fanm sa se vi prive pa li. M pa kont oryantasyon seksyèl yon moun. Sa vle di li pa deranje m nan nenpòt sikonstans li pa deranje m. M smash li. Epi aparamman jan m te wèl lè m te di m te wèl lan se se yon moun ki parèt kòm yon moun ki ki bay moun lanmou ki pa ki pa yon moun ki rete kòmsi lè l nan yon aktivite k rete apak pa nan pale ansanm a moun. Ok se sa.
M nan pran yon lot atis ki fek soti yon mizik la. Bel bel mizik. Wendy.
Waww. Atis peyi a.

Pati renmen zen an non. E nan m pap di sa, m pap di sa. Tout moun konnen l renmen zen. Men, smash or pass, ki jan m ta fè viv avèk. Tou pwofite ba nou avi sou mizik ki sòti a tou wi. Mizik ki sòti a? M ap tann li nan men nou tout.
Pikaso a? Smash or pass. Kèk chwa difisil. M panse se dènye atis nou tou. M ap tann avi nou tout sou mizik ki fèk soti an. M pa gen pwoblèm ansanm avèk kòmsi pèsonalite a, moun li ye a. Men kanta pou atis, depi lè w pale de dènye mizik li fèk soti a, m tèlman pa. Men si m te konn vrè non l, m t ap di vrè non an, vrè non l Wendy an, Wendy, Wendy Duvert Smash. Men atis ke l vin ye kounya a, Wendy Traka.
Wendy Traka.
Pas. Madan Wendy ap tann anpil la pou l pale.
L ap ple tèt ou. E pa ple tèt, e pa ple tèt. Bon, m pran yon dènye, bon, m pa gen lè pou m pase yon dènye. Enh.
Madan Wendy ankò? Non. An eskize m.
Wendy smash. Non, son atis m renmen anpil. Li gen bon sans wi. Non, m renmen l. M renmen Wendy anpil. Men te gon epòk m pa t renmen l paske l te maledve, kochon anpil. Se nèg okay ki la a.
Sa m pa t renmen l. Men kounya li vin konplètman chanje, li vin pi suave, ou konprann? Epi li vin pi poze tou. Men Pou mizik sa ki sòti la a m sot wè a la a, pa rive sou mwen ditou. Kèk fraz sèlman ki rive sou mwen nan mizik lan, ni m kapte tou, ki gen anpil sans. Ohh sa Traka gen la a? Men apre sa, se pou Wendy Traka nève, men se pou pèsonaj la an swa m renmen l.

Wendy son gros match ok Wendy se atis mwen atis peyi an atis jenès lan m panse ke anpil moun jenès pam nan anpil moun moun kòmsi mwen menm lanmou m gen pou Wendy se paske m grandi avèk Wendy. Lè Wendy te maledve, lè Wendy te konn ap joure moun, mwen menm tou m te ka di m te nan. Leon ede l metrize l. M te nan adolesans mwen tou. Sa vle di m te yon timoun, kòmsi m te yon ti jan menm jan ansanm avè l, kolerik, m pa t konn ki jan pou m te jere emosyon m. Epi lè m kòmanse grandi, m vin yon jèn dam, Wendy li menm l ap grandi tou kòmsi a. Ou konprann? Sa vle di nou vin sou menm. Longueur d'onde. Vwala, egzakteman. Donk la, ou wè nou gen yon Wendy ki vrèman mature, konprann, ki ap avanse, k ap fè lajan, e sa ki pi enpòtan, ok. Nou gen yon bòs nan rap la. CEO! Yes! Wendy. Ki santi mizik Chak lè l razè? Chak lè l razè pa vre. Nèg sa pa ka razè pou kòmsi pou se mizik pou l ap sòti, jamè.

Dènye mizik la ou ka pa renmen l, paske gen anpil nan nou nou toujou ap tann yon vibe kòmsi anraje, chofe nan men Wendy. Fòk nou konprann tou dèfwa nèg la lap ekri se wè tankou tèks li sot li fè la, mizik li fè la, so ke se plis tèks li genyen, se plis kòmsi li plis pale ou pa vrèman jwenn beat pou anbyanse w, se sa ki deranje nou. Men tou di konsa ke Wendy soti mizik la li raze sa pa ka fèt paske nèg la milyonè deja e sesi se yon bon moman nèg la milyonè deja e pa madan Wendy e pa madan Wendy e pa madan Wendy Fanatik Wendy yon kesyon Chinwa Wouj
Wouj cheri A vle di pou ou menm mizik sa k soti a la li rive sou ou li bèl Li rive sou mwen Pou ou menm Li bèl Ok.
M pap di top 10 de mizik Wendy fè paske nou konn sa Wendy fè deja, pa fè sa, pa fè sa, pa fè sa, pa fè sa. Bon eske nou wè peyi sa ka chanje? Chinwa, chinwaz sa yo ye menm yo menm ki te di Wendy te mèt estène sou yon bit yap bat bwavo pou li li bon. Mwen menm m pa konsa mwen menm. Kote bagay la pa bon menm ke m te renmen w, map di w li pa bon. Menm jan wè w di Depi li pa nou li pa bon, sa vle di depi se nou lap bon. Bon tande, sa sa pa bon.
Bon m di w, mwen m panse ke fanatik Wendy yo met Wendy nan yon nivo ke li pa Ke menm menm Wendy pafwa lap di tèt li. Ou menm ki nan nivo sa?
Poukisa moun yo metem nan nivo sa? Pran l oblije li menm lap jere yon standar poul ka satisfè chinwa yo. Mwen m panse ke mizik ke Wendy sòti la a depi lè m kòmanse tande beat la lage a m di kèt sa genlè si li retounen ban nou la ankò. E paske son bouyon rechofe. E kòmanse mwen depi moun di pa pale de trouble, de Steve Jay, de Baky, li pa gen sijè.
Epitou li di ke lap viv nan tèt nan tèt nan kòmsi nan tèt nèg yo. Franchman se misye se misye ki paka bliye ti mesye yo. Mwen anvan Wendy tounen vin avèk yon trak mwen se de nèg yo lap pale. Non mwen di sa si zen sa pat fèt Wendy tap envante l kanmenm sinon fòl te fè mizik.

Zen an twò enterese. Kit Baky, kit Trouble Boy, kit Roody whatever nèg li ye a, yo bliye Wendyy la. Wendyy pa nan tèt nèg yo ankò. Byen sûr ap yap bliye paske depi nan tout sa yo te fè Michel deja. Au final mwen gon moun ki pa janm janm janm di anyen de Wendyy. Sak pase?
Mwen menm, mwen menm pap baw manti, kay mwen tou pre al la, m pap vin bay fi chinwa al boule kay mwen. Menm vo mye m pa foure bouch mwen nan bagay Wendy pase nèg sa depi l sòti li anvayi rezo a li fè moun pale anpil de li non Narcisse wi men Narcisse fanatik misye yo vyolan anpil yo vrèman vrèman vyolan
non pase w sou plato a kou m sot deyò la w pral kase tèt mwen fò m fè atansyon e. Telefòn ou nan menw la ou maron sa wap tèks wap di tann mwen deyò an mpa konnen aze fanatik chinwa yo mechan anpil depi yon moun parèt anba video Wendy yo fè yon kòmantè ki pa bagay yo tou atrape w tou voye w anlè yo joure yo pale anpil so bagay sa mpa fre men Wendy se pa menm pa renmen Wendy non mwen renmen Wendy Wendy fè anpil mizik Wendy fè anpil mizik ki rive sou mwen wè Wendy fè anpil mizik ki rive sou mwen e mizik sa misye sòti la mpa kache di w pou mwen menm li pa rive sou mwen a 100 pou 100. M ka di li reson a 40 pousan paske m wè l sanble avèk yon ansyen mizik misye te fè deja kòmsi yè beat la bagay bon m just ap tann album nan album nan ap sòti le 27 misye sonnen yeah misye sonnen ki nòmal misye konn chante yeah misye bon epi m ap di nou yon pawòl evite fè konparezon m ap tou di moun yo fè sa men m pa fanatik e fantom non. Evite fè konparezon fantom avèk wendy. Non yo 2 bagay diferan. 2 bagay diferan. Wendy pa ka jere konpa sa. Evite fè konparezon sa. Fantom pi konn rap ke wendy. Daprè mwen menm. Li pi konn rap. Li pi konn rap. Antuka sou plato a la gen 2 moun lè wendy te la yo genlè potko fèt. Donk m pap pale de sa ankò tou. Paske gen 2 moun la mwen wè lè wendy tap domine game nan m tap dòmi.

Yo di konsa ke Wendy voye bè. M di ok. Grese w avè l. Ok, banm di sa moun nan te di. Moun nan di Wendy voye aa. M di bon apeti. On kolonn moun soti yo ap di m anpil betiz. Non, ou konn sa yo di tou. Pandan ke non, ou di moun nan fè yon bagay, mwen di w bon apeti, m pa di anyen. Moun nan poze, Wendy voye aa? Wendy voye aa bon apeti. Ou dil manje aa. E nòmal pou yo lave w nan kòmantè la. Bon mwen menm sim te wè konsa m tap lave w tou. M tap ede yo lave wi. M pa di okenn mo frustran m pa di anyen. M pa di betiz. Ou konn sa l vle di.
Si w pat konnen l tap gon efè sou moun non w pa tap di. Moun yo di m anpil betiz. Nou pa toleran. Jessica, sa pa ta sipoze deranje w. Si moun nan fè kòmantè l. Ou vini ou antre nan kòmantè ya ou vini reponn li sou jwenn moun ki vini reponn ou dayè moun ki fè premye kòmantè li pa tap pale avèw li pale a Wendy sa wè kòm moun sa pa nan Wendy. Nou trè toleran paske ou pa wè sou nèt la kòman tout moun mete tèt yo ansanm la pou yo kritike nou pa fè sa nou menm.
Siw ka aksepte moun nan si moun nan kòmante ou aksepte reponn ou di moun nan bon apeti se nòmal pou lòt moun reponn ou poukisa ou fache la. Epi pa fache non.
Oh e ou menm ki di moun nan poul poul manje sa Wendy voye a. M pa fache, jiska prezan m pa fache. Swè si ou pat konnen tap gon eh si tou fwa wè t konnen sa tap di a tap gon efè sou moun nan ou pa tap dil si moun nan dil voye aa epi tou dil manje ou dil manje aa se se yon konsèy wi an zanmitay wi an zanmitay wi m di sa sa pa ta yon konsèy gade san zanmitay m di sa kòmsi moun nan di moun nan voye aa m di ok bon apeti jere tèt li ok kòm chak bagay gen yon fen. La a nou pral touche avèk
Wè malad mantal fanatik Wendy wè gwosè bri l fè pandan m di m pral fini an Veye pou l pa kalonnen yon wòch deyò a Fè anpil atansyon silvouplè N ap touche avèk fen show la Nou pa bliye ke nou sot fè smash Our Pass e Nan espas kòmantè a fèm konnen lòt moun nou ta renmen ke mwen pran semèn pwochèn oubyen mwen pa konnen mwen te kontan ansanm avèk nou babay tout moun e a la pwochèn bye.